Mwen chwazi fè ti video sa jodi a pou m kapab esplike nou yon fenomèn petèt ou te gen dwa wè men ou ap imajine ki sa l ye ou pa ka konprann. Jodi a m vle pale nou de e sijè sa kote lè yon moun ap marye anpil fwa nou wè nan maryaj yo Konn genyen kriye, swa de konjin, konjwen yo ap kriye, oubyen swa youn ap kriye, oubyen swa ou ka wè fanmi moun nan petèt kap kriye. Anpil fwa ou ap reflechi, ou ap mande, petèt poukisa moun yo ap kriye? E. Nan kriye, genyen de faz kriye. Gen de moun ki kriye, se yon kri de jwa. Li kriye, men se paske kè l kontan. Petèt ou gen tan wè yon moun, li te al konpoze filo, epi li sot konpo, li konpoze, epi lan re, lè yo ba l rezilta, li pase, epi moun sa a li menm, li kontan, l tèlman kontan, epi ou wè dlo sot nan je l. Sa se yon kri de jwa. Petèt yon moun e nan te gen yon epòk te gen sa yo rele bak pèmanan. Bak pèmanan gen yon epòk lè yon moun nan bèk bak pèmanan pandan anpil tan l ale konpoze l konpoze l konpoze l pa janm reyisi. Epi lè yon dènye fwa li reyisi epi moun sa li menm wè e apre li vin jwenn rezilta ke l konnen ke l reyisi epi wè l ap kriye. Kriye sa a te kriye a, se yon kri de jwa, petèt li dezespere nan tout tan sa ke l t ap soufri, l t ap soufri, epi li vin jwenn delivrans li, epi nan lè sa a, li tèlman kontan li oblije kriye. Men, nan ka sa a, lè de moun marye, epi ou wè gen youn k ap kriye, Fenomèn sa li vrèman parèt yon fenomèn ki vrèman enkonpreyansib pou anpil moun. Poukisa li enkonpreyansib pou anpil moun? Se paske gen de pafwa ou gen de moun ou konn wè e ki konn viv nan plasay pandan 5, 10, 15, 20 tan. Tout tan sa yo viv nan plasaj la, epi yo te toujou viv alèz. Epi lè yo pran desizyon pou yo marye, lè yo rive legliz la, se lè sa epi ou wè yo ap kriye. W ap mande kisa sa vle di, poukisa moun sa yo oblije kriye. Ebyen fenomèn sa a, se yon fenomèn ki vrèman dwòl, men m pral esplike w poukisa de moun ap kriye. Se paske Lè yo pran desizyon pou yo marye a, se lè sa yo santi yo gen yon angajman tout bon. Nan angajman sa yo genyen an, yo gen yon angajman avèk yon moun pou yon pakèt tan, se lè sa yo reyalize ke yo pran yon angajman. E angajman maryaj se pou yon angajman ki piti, se yon gwo gwo gwo angajman ke li ye. E marye pa vle di nenpòt ki bagay. Se sa k fè Anpil fwa yo di siw pa pare ou pa di wi paske pare pou di wi map asepte pran bag la li vrèman parèt difisil eske nou konprann li vrèman parèt difisil pou anpil moun pou yo pran bag la pou yo foure nan dwèt yo epi pou yo di wi m aksepte m marye avèk entèl m aksepte kem se madanm entèl m aksepte ke m se mari entèl m aksepte etc. Se yon bagay ki fasil. Marye gen plizyè faz ladan l. Anpil fwa, gen de moun ki kriye pandan yo legliz la, men desizyon yo te gentan pran odela. Paske avan yon moun al marye nan legliz, li genyen pou l al marye nan rejis sivil. Lè l rive nan vi sivil kote e nan rejis sivil ou byen gen yon moun ki rele sa ki rele achiv nasyonal an Ayiti, gen kote yo rele rejis sivil. Rejis sivil la se la pou yo anrejistre w antan ke yon moun ki marye epi moun sa li aksepte pran desizyon ki marye li siyen li marye. Li gen yon dokiman nan men l. Se dokiman sa ke leta ba li petèt si gen yon bagay ki pase nan maryaj la eksetera, si gen yon pwoblèm lè sa yo kapab fè swit legal o nivo jidisyè yon fason pou yo kapab jwenn yon seri bagay. Men, lè moun nan rive legliz la, se lè sa a ta sanble li santi ki kote li ye. Ta sanble se lè sa a l santi li gen yon chaj ke l pral pote. Se lè sa a l santi epi li gen yon. angajman tout bon anvè konjwen sa a oubyen anvè mari li, anvè non, anvè, anvè e nonm li oubyen anvè madanm li. Se sa sa di yon angajman. Petèt ou gen dwa wè se fi a k ap kriye. Ou gen dwa wè se gason an k ap kriye. Men elas! Yo oblije kriye, se pa fòt yo. Gen de moun ki, ki, ki, ki pa kriye, se paske non sèlman yo santi yo ka pran angajman, yo pa gen pwoblèm avèk sa. Men gen de moun tou, pandan yo pral marye a, ou gen dwa wè je yo agoch adwat y ap veye poukisa yo pa konnen si pa gen yon èks yo ki nan mitan foul la. Gen moun tou e ki avèk yon moun li pa t espere fè tout vi l avèk moun nan, se pou yon ti bout tan ke l te vle avèk moun nan. Men elas! Sa pa rive konsa, se pa sa Bondye vle, oubyen se pa sa lavi vle. E se pa sa desten l vle, li te vle pou l fè vil avèk moun sa a. Alò, yo oblije marye l. Brèf, jodi a, se te videyo sa a ke m te pote pou ou menm. Petèt ou gen ta renmen l, ou gen ta pa renmen l, men w ap bay yon opinyon w konsènan de moun sa yo k ap kriye lè yo pral marye. E kriye, nou konnen e. Granmoun pa kriye. Yon moun ki kriye, e petèt son bagay ki fal. Lè yon granmoun kriye son bagay ki fèl mal. Lè yon timoun kriye, lè gen yon nèg grangou li kriye. Li gen dwa gen pwoblèm li kriye. Men lè se 2 granmoun oubyen yon granmoun ki kriye, ah bagay la di. Granmoun pa kriye souvan. Men gen de moun tou se petèt m kab di yo rele sa yo moun sa yo ti kriye parapò a paske moun sa yo se moun yo k toujou ap kriye. Men! Lè Yon moun pral marye li kriye Exactement se sa m vle di w ke se angajman an sa a moun nan santi l pran yon angajman avèk moun sa a anndan legliz ki pa yon angajman ki vrèman fasil men li pran l kanmenm alò m te kontan avèk nou jodi a se te videyo sa ke m te pote pou nou pa bliye pataje videyo yo abòne pou w ka ap jwenn plis lòt videyo mwen renmen nou anpil tchaw tchaw a la pwochèn.